Kote ke depi lò enstalasyon mwen, minis mwen ki se prezidan konsèy administrasyon ki sou tèt SNJRS, ki se minis de titèl mwen, son ekselans Valéry Fils-Aimé, ki se le minis de lanviwònman, li te lanse pwogram Konbit Ayiti Zewo Dechè, ke nou batize. anndan SNGRS, operasyon kout pwen. Enben jodi a an prelid a pwogram sa, puiske ayopò a se yon espas ki sansib, se yon zòn entènasyonal, enben nou te deside aprè midi a an prelid a pwogram sa enben vin lanse l la devan ayopò a pou nou montre ke popilasyon an Se pa bèl pawòl, se pa bèl diskou, men nou sou teren pou nou fè travay la. Se nan optik sa a ke nou la aprè midi a. Akonpanye de minis mwen, manm, gen plizyè manm kabinè m la, m gen direktè kabinè m adjwen, m gen, e gen direktè kabinè direktè jeneral adjwen mwen, e mini, direktris operasyon madam Galliot, epi nou, prezidan sendika yo la a, wi Francky, bon bagay, mèsi. Epi minis lan tou akonpanye de staf li, li gen direktè de kabinè l Mesye Remarin ki la, e nou gen enjenyè Chery ki la osi ki responsab kadevi anndan ministè de lanviwònman. Enben se tout lekip. Nou genyen plizyè meri ki patisipe avè n lan kad de pwogram konbit Ayiti zewo dechè a, nou gen meri Taba ki la avè nou aprè midi a, n ap anplwaye materyèl meri Taba, nou gen e nou remèsye majistra Aleksann ki la tou avè nou ki pral di mo pa li touswit aprè m e nou genyen e meri Site Solèy e ki la e ansi de swit semèn nan wikenn nan ou debi semèn pwochèn n ap genyen meri Dèlma Kap avè nou, n ap genyen meri Pòtoprens e n ap genyen meri Petyonvil kap avè n. Se yon koud a koud avèk tout lè minisipalite de la zòn metwopolitèn kote ke pou n montre ke se dan linite ke travay la ka fèt ke nou ka sove Ayiti. M kontan, mèsi pou prezans nou e m ap pase lapawòl a. Majistra Alexandre. Ki te di, m sonje gen yon moun ki te di sa, yon moun ki te di sa, li di, Mwen anpil chay ba nou, yon sèl nou fèm ansanm nou fò a se verite. Si nou kenbe lespri sa a, m panse n ap fè anpil bagay epi komin yo, peyi a ap benefisye. Nou pa ka pèdi moun nan non, se prezidan Ayisyen ki te di sa, majistra, nou pa ka pè l non, pawòl la se pou li, fò nou di sa.

pou wè kòman n kapab pote yon repons dirab a pwoblèm dechè a. Donk nou ka imajine pwoblèm dechè a nan ki nivo ke li deranje tout moun, e tout kote n ap pase nan Pòtoprens e nan lòt depatman yo, fatra li konstitye yon pwoblematik. Mentnan nou di tèt nou ke fatra pa kapab yon fatalite, donk li mande pou ke n gen yon meyè kowòdinasyon, yon pi bon sinèji, e kòman n kapab mete resous ki genyen andan diferant enstitisyon. Syon andan leta a ansanm. Donk lide konbit lan se sa l vle di. Donk ministè anviwònman pou kò l pa ka rezoud pwoblèm nan. SNGRS pou kò l pa ka rezoud pwoblèm nan. Lè meri pou kont yo, yo pa ka rezoud pwoblèm nan. Men si nou rive mete tèt nou ansanm, jan nou eksplike l deja a, e tèl meri ka pote ekipman, tèl lòt meri se petèt resouzimèn li ka founi, ministè anviwònman an kapab ede nan kowòdinasyon e petèt ede nan aspè finansye kesyon an, enben nou kapab kreye sinèji sa yo ke n ap chèche. Chen an pou n pote yon repons dirab. Konbit Ayiti Zewo Dechè, enbyen nou konnen l tou, s on pwogram ki pran ki pran swit a enstriksyon Premye Minis Alicdieu Fils-Aimé. Donk nan atelye doryantasyon ke l fè a ansanm manm gouvènman an, Premye Minis lan fikse priyorite li e ki konsiste a kreye kondisyon pou n retounen nan eleksyon, kreye kondisyon pou ke Leta reprann plas li, reprann afèmi otorite l sou tout teritwa a, sètadi pèmèt ke sekirite retabli. e sètènman relanse ekonomi peyi an, kote ke nou konnen depi dè zane nou gen yon PIB ki ap kontrakte. Donk sou baz priyorite sa yo, e pa rapò a fèy de wout ke Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé bay Ministè Anviwònman k ap mennen politik anviwònmantal peyi an, li klè li fè de jesyon dechè yon priyorite.

remèsye meri Tabarre ki se jodi an ke nou abòde li e se jodi an tou li tou reponn pou nou kòmanse meri Site Solèy ke pa koke menm gen 2 zèd tan ke nou pale avèk li e nou wè ke gen kamyon ki debake se kamyon meri Site Solèy, meri Pòtoprens ki anbake avè nou e gen lòt meri ke nap kontinye travay avèk yo nan rejyon metropolitèn nan pou ke nou kreye sinèji sa donk e se sa ki konbit Ayiti Zero Déchet. Jodi an nou lanse, e m te ka di se yon avan premyè ke nou bay an atandan peryòd pak la kap rive sou nou. Men, se yon pwogram kap, n ap konprann kap genyen 2 grand faz. Donk gen faz ponktyèl sa ke n ap fè la, ki gen operasyon kout pwen, jan DG a di l la. Sa vle di fò n bay fatra a premye kout pwen an. Men pi devan nou prale vè de, vè de, vè de pwen bokou plis striktiran, bokou plis striktirèl, kote ke nou pral antre nan valorizasyon dechè a e fè l tounen efektivman. pou aktivite ekonomik pou li pa yon fatalite. Donk se sa e ke ki eksplike prezans nou apre midi an nan yon lye senbolik e avèk tout gwo otorite sa yo pou se pou raple angajman ke gouvènman an pran byen antandu sou lidèchip son ekselans Aristide Fils-Aimé. Ok m gen yon kesyon a 2 volè. Byen antandi nou prale pa pilòt, nou prale pa etap. Pou jodi an, n ap kòmanse pilòt lan o nivo de rejyon metwopolitèn nan. Nou panse ke komin Taba se yonn nan premye komin k ap sible. W ap gen komin Petyonvil, w ap gen komin Pòtoprens, komin Site Solèy. Donk ansanm de meri ki deja reponn avèk nou nan kad sinèji sa a. Donk se pral lè premyè komin ki ap viv, ki ap pwofite de faz pilòt sa a. E byen antandi nou gen anbisyon pou nou ale o nivo nasyonal e nou konnen. Depatman Nò, komin Kap Ayisyen se yonn nan komin ke sètènman fò nou rive sou li, paske nou konnen li poze yon gwo defi nan kesyon jesyon dechè pou peyi a. Parapò avèk plan nou genyen, epi tou èske nou gen bidjè pou sa, konbyen kòb li ye? Trè bèl kesyon.
Èske nou gen yon bidjè pou sa? Jodi a, mwen, jan mwen te di l, chak fwa ke mwen rankontre avèk DG SNGRS, e tankou m rankontre tout direktè nan ministè anviwònman, mwen gen yon sèl bagay mwen di nou, pwoblèm yo la deja. e pou pa gen ase resous e pa jodi nap genyen l se pa ni demen ni aprè demen donk se kòman pou n fè grès kochon an kwit kochon an kòman pou n bay rezilta avèk le peu ke nou genyen e lojik konbit lan se sa a li vle di pou ki rezon SNGRS oblije asosye l avèk meri Dèlma se paske pa gen ase resous o nivo SNGRS pou kont li èske meri Pòtoprens gen ase resous pou kont li non èske ministè anviwònman ka fè l pou kont li non men si nou pran ti chak ki genyen nan chak antite sa yo nou kapab. rive rezoud on pati nan pwoblèm ke nou genyen sou kesyon finansyè. Donk se nan lojik sa a ke nou ye, pa fokis sou pwoblèm yo, men ann gade ansanm kòman n ka jwenn solisyon pou nou rezoud enben pwoblèm e popilasyon an ki ap tann ke nou menm nou pote sèvis ba li. Donk pou m reponn ou, donk pwogram Omip Ayiti Zewo Dechè, se ansanm de patenè sa yo ki enplike ladan l, yo chak ap pran nan resous yo gen lakay yo, pou nou avanse e nou espere pi devan ke nap kapab fè apèl avèk sektè prive a pou rejwenn nou pa rapò avèk sa nou rele patrenarya piblik prive puiske nou di odela de aspè konjonktirèl ponktyèl de kesyon an fò nou ale sou dè fòmil bokou plis dirab pou ke pi devan nou pa oblije retounen nan yon espas konsa pou nou vini ap lanse de pwogram konbit zewo dechè donk jodi an nou fèl nou tann vè ideyal sa e nap kontinye travay jou e nwi jiskaske nou pote rezilta ke nap chèche a. Minis ou pale de zero dechè e koman nou pral fè sa eske nou pral mete kamyon ou byen de moun ki pou mache de kay an kay pran fatra sa yo koman nap fè sa. Alò nou genyen e nan kad konsepsyon pwogram nan nou genyen plizyè faz byen antandi gen aspè kominikasyon gen aspè sansibilize. Sansibilizasyon gen aspè edikasyon pou ke chak antite, chak pati prenant jwe wòl yo. Popilasyon an, sitwayen yo gen wòl pa yo pou yo jwe. Nan ki jan yo pral jere fatra pi byen, nan ki jan y ap sispann jete fatra tout kote. Se wòl nou pou n akonpanye yo, se wòl nou pou n sansibilize yo e edike yo sou sa. Men w ap jwenn tou lòt etap ki konsiste a kreye de nouvo pwen de kòlèkt, kreye de randevou pou ke moun yo konnen a tèl moman de la dire gen kamyon fatra k pral pase nan zòn yo pou ranmase fatra a. Li pral mande pi devan pou ke dan sèten zandwa se petèt distribisyon e poubèl, se dè bènn ke nou mete. Li pral mande ke dan dè espas de lye piblik tankou mache yo, ke nou reòganize fason fatra a li jere, li kolekte andedan mache yo. Donk, gen tout sa ke n ap konsevwa ansanm andedan pwogram sa a, ki fè mwen di, li gen aktivite ponktyèl ke n ap fè jodi an ki se bay kout pwen an, men an menm tan nou pral ale pwogresivman, etap pa etap,